ka rantre konsa lakay ou san nou pa salye w donk se yon se m ap sezi okazyon sa pou m kapab salye tout zanmi nou yo k ap tande nou nan lwès la e jan nou toujou di ou konnen jiska mentnan se la a nou ye toujou nan lwès lan Nou poko fè lòt departeman yo ke nou kwè ki pap lontan rive paske nou kwè Senyè ap travay nou kwè lap fè wout lap fè wout e se abitid li sa fè wout kote k pa gen wout ebyen nou espere nan yon tan k pa twò lwen nou ap genyen pou nou fè kèk lòt departeman men pou le moman nou konnen nan lwès lan nanpèch ke gen moun nan lòt departeman yo ki konekte avèk radyo an tou pa mwayen de de pa mwayen de entènèt la ou konnen si ou konnen ou ka jwenn radyo an tou sou www pwen radyo evanjelik vwa de Dye donk gen anpil zanmi ki nan lòt depatman se sou sit sa a ke yo yo konekte nou e donk nou se la yo yo yo pran radyo a. Donk nou salye w tou, ou menm ki ap tande nou swa an Ayiti oubyen aletranje tou, nenpòt kote ou ye aletranje an, o Kanada, Etazini, Lafrans, etsetera, nan Antiy yo, tout lòt kote ou ye nan mond sa a, depi ou branche radyo an la, nou salye w. E ou menm tou ki panko branche la kounya men ki pral genyen posiblite pou gade pou gade emisyon sa a atravè youtube la nou salye w tou nan non Jezi. Ou menm ki ap gen pou tande emisyon an an redifere nou salye w tou nan non Jezi ki gen tout pouvwa a. E jan nou sot di w lan se yon privilèj aprèmidi an pou nou avè w. Nou kontan e nou espere ke nou pral pase yon bon moman E san pli tande, lese m salye nou konnen m gen patene mwen, nou toujou ansanm la lè dimanch, li ra pou nou pa ta ansanm, sèlman si gen youn nan nou ki pa ta la, men depi nou tou lè 2 la, nou toujou la paske w konnen nou pa ka pa prezante w emisyon w lan ke nou konnen w renmen anpil, ebyen se nan òd dide sa ke m salye w pastè Ary, mwen salye w Wi Cher Amy mwen salye egalman apremidi an e nou pwofite okazyon an egalman pou m kapab salye le direktè de la radyo Pasteur Lochard Remy Homme de Dieu kote w ye a nou salye w e nou salye egalman le pdg de la radyo Pasteur Gérard nou salye w avèk tout fanmi w mwen salye egalman madanm mwen kap koute nou la avèk tout timoun yo malgre kò l pa nòmal e l gon doulè vrèman. Ekstrèm men nou kwè ke le Senyè ap fè gras e nou salye tout zanmi nou yo kap koute nou atravè frekans nou 103 pwen 1 FM stereo kèlkeswa kote ou ye nan lwès la nou salye ou lakay ou ou nan lari ou sou volan machin ou wap pase petèt ou kapab pase yon moman Yon plezi ke ou te pa avek fanmi ou kote ou ye depi ou branche radio evanjelik la vwa de Dye nou salye w e nou gen anpil zanmi entènot kote ou ye nou salye w kelkeswa peyi kote ou trouve ou la menm si nou pa fè pèsonalite men kelkeswa kote ou ye la nou salye w nan non Senyè a ki gen tout pouvwa e nou kontan pou nou kapab ansanm avek ou apremidi an e se yon nou espere ke nou pral pase yon trè bon moman ansanm nan la prezans du Senyè e ou menm ki branche pa bliye kou moman rive pou rele nou rele nou poze kesyon e bay sijesyon e sa va fè nou anpil plezi donk nou kontan sè Emi pou nou ankò yn fwa la e pou nou kapab demare avèk trè bèl emisyon sa. e se lè wap gen nan fanmi. Wi pastè Alex nou kontan nou kontan pou nou la avèk zanmi nou yo e nap di zanmi nou yo nou an dirèk ou mèt rasire nou an dirèk wi te gen kèk ti anpèchman dènyèman ki fè nou pat la ansanm avèk yo dimanch dènye nou te gen pou nou la men te gen anpèchman dimanch pase a ou te gen epi zanmi yo konnen tout sa ki te gen nan peyi a la dimanch dènye dimanch dènye tout efò nou te kapab fè nou te eseye pou nou te la men Ou konnen te gen anpil pwoblèm, anpil tumult, donk nou pat kapab prezan, men jodi an nou la pou nou sèvi w. Amen! Ebyen se toujou menm tèm nan, le plan de Dieu. Pou la famille et c'est toujours menm sujet a l'importance de la famille aux yeux de Dieu nou te wè nan dènyè emisyon nou yo kòman yon seri de papa pa pran responsabilité yo ensuite nou te wè tou kòman yon seri de manman tou pa pran responsabilité yo tandis que c'est toujours Lè papa yo pa vle pran responsabilite yo, se toujou manman yo ki asime, konprann, li asime. E poutan, nou wè gen yon seri de manman tou ki trè neglijant, kote ke gen menm ladan yo ki menm prè a abandone pitit yo, ki prè a kite sa. Gen manman ki konn vire kite pitit lan nan men papa a. Malgre timoun nan piti li vire l kite l e sètèn fwa yo konn fè sa pa rapò avèk yon relasyon ke yo, yon lòt relasyon ke yo gen, yo jwenn yon moun ke yo renmen, yo deside tou abandone pou yo swiv moun nan, yo bliye si yo gen timoun piti, yo lage timoun nan, yo pran timoun nan swa yo lage l nan men yon grann oubyen yo lage l nan men yon matant oubyen tou yo pran timoun nan yo lage l bay papa a, ki sètèn fwa konn pote l ba yon bèlmè, si bon chans timoun nan tonbe nan men yon bon bèlmè, li byen tonbe, men sètèn fwa tou li konn tonbe nan men yon bèlmè ki pa konprann, ki konn ap maltrete timoun nan, e poutan ti manman timoun nan la, E pa paske manman timoun nan pa la, l la, li an sante, li gwo gra, li ap pran plezi l, men li deside abandone timoun nan, l al deside tou abandone pou l kapab suiv yon moun ke li swadizan ke li ke li renmen, ki anpil fwa pral fini tou sou de desepsyon kote ke moun sa konn choute l ankò. E tou sa, gen lòt moun menm, gen kèk lòt manman tou ki konn deside yo menm yo abandone timoun nan depi depi nesans, sa vle di yo kite sa lopital oubyen yo pran l yo voye l jete nan yon raje, voye l jete yon kote tou sa, genyen menm ki konn deside lage l nan twalèt malgre timoun nan ap rele yo gen kè yo lage timoun nan donk nou di ke menm jan gen papa ki iresponsab gen manman tou ki iresponsab. Nou gen manman ki telman iresponsab pastè a wi konn gen genyen de manman ki pre a vann pitit yo pou yo kapab benefisye de yon seri de bagay m te te ap aprann yon istwa yon manman ki ki pran pitit li pou l kapab jwenn de bagay materyèl nan men yon moun Li pran pitit lan, li livrel a moun nan. Sa vle di pandan ke timoun nan nan chanm ni epi moun nan rantre sou li kareman, manman an, manman an k voye l. Manman an aksepte l ke. Non men manman an, e pa aksepte non, manman an ki voye l. Li planifye. Wi, li planifye, li planifye sa avèk moun nan, moun nan vini, l peye l epi li voye moun nan al jwenn timoun nan nan chanm nan. E lit pa lit, e timoun nan yon timoun li ye, gason, e gason, li fini pa pote viktwa, li kouche timoun nan. Donk. Nou, sa vle di manman, menm lè se manman li ye men li tèlman iresponsab li prè a livre pitit lan depi li menm li satisfè bezwen dè bezwen ki dè bezwen materyèl depi li jwenn depi moun nan kapab ba l posibilite epi li li li li li li lage timoun nan li livre l ba yon lòt sa vle di pou montre w m pral ba w wi pastè Ari pou montre w kòman Yon seri de manman yo iresponsab menm jan wè gen papa ki iresponsab alega de pitit yo, men konsa tou gen manman ki iresponsab alega de pitit yo, non sèlman iresponsab alega de mari yo men de pitit yo. Yon manman, Jeremie ki fè yon tèl ak pou mwen li prèske pa yon manman paske si nap tap defini yon manman, yon manman se yon pèsòn ki gen Yon moun trè sansib pou pwojeniti li, ki trè sansib pou pitit li, ki gen yon amou ekstrawòdinè. Paske lè gen, nou konnen gen manman, depi ke youn nan pitit li yo, menm si yo gran, yo granmoun, gon pwoblèm, kote li a, menm si li poko konn pwoblèm nan, men li gentan santi zantray li ap manje, li gentan santi gon bagay, gen youn nan pitit li yo ki, ki gon pwoblèm. Kòmsi lè l santi zantray la ap manje l la, se yon avètisman e li jwenn donk mezanmi yon manman ki ofri pitit li konsa nan yon sitiyasyon konsa pou mwen ke ou preske pa m mèt di ou pa yon manman tadi ke manman deske manman se yon pèsonn ki gen yon kè sansib ok ki gen yon amou m mèt di yon amou ekstrèm pou pwojeniti li pou pitit ke Bondye ba l ka fè l kado. Paske mwen konnen gen dè ka, gen dè manman ki fè dè abandon koz de la sitiyasyon difisil paske m konnen gen yon manman, alò se yon videyo ke m t ap gade, m t ap wè, m t ap swiv sa, kote m kwè videyo sa si m pa twonpe m li sou youtube tou, kote yon manman, yon manman gen 6 pitit men kòman l fè gen chak fwa ke li ansent pou moun, moun nan abandone l, Li fè pitit la, kounya poul ka okipe pitit la, li pran yon lòt nèg, lòt nèg la bal yon pitit ankò, lè lòt nèg la fin bal pitit la, nèg sa pa okipe pitit la ankò. Kounya poul kounya vin gen 2, kounya poul okipe 2 a li blije pran yon twazyèm, an konsa konsa li vin gen 6 pitit. E 6 pitit sa yo, li paka okipe yo, li paka pran swen yo, papa abandone, li menm kounya vin rive nan yon sitiyasyon kote ke li vin oblije lage timoun yo, kòman lage yo, yo pa al lekòl, Donk yo lage nan nan tankou se kou se tou nan savann ke yo te ye e li tap pale lap montre ke li pè pou timoun sa yo pa devni dè delenkan. Nan li mèt pè vre.
Ok li pè pou l pa devni dè delenkan sitou avèk jan sitiyasyon peyi an ye li pè pou timoun sa yo pa vini dè kriminèl demen donk e e se kòmsi ou santi manman Lanvi pran responsablite li, men sitiyasyon yo, konjonkti yo pèmèt ke jan sitiyasyon yo vin ye pou li, vin pèmèt ke li pa kapab. Men sèl sa m ba l tò, ou pran youn ou pran de, ou pa ta ka pran twazyèm jiskaske ou rive ou pran sis. Donk gen de bagay ki rive w nan lavi, Li sipoze tou. Wi, li sipoze yon egzanp, yon modèl pou ou, pou ou a swiv nan sans ke ou di bon, mwen pran, lè m di modèl la sa a swiv nan sans ke jeneralman yon modèl fò yon bon modèl ou ka swiv li, men nan sans ke ou pran yon premye leson ou pa ka pran yon dezyèm leson pou menm bagay la ankò. Tankou ou pran yon premye pitit, bon sa ka rive ou pran yon dezyèm men si ou pran yon dezyèm papa pa okipe l donk ou pa ka al pran yon twazyèm donk ou pa ka se se mete fanm sou ou pou pran swen timoun yo. Jan ou ap pale a sè Remy, Gen anpil manman an reyalite ki pa asime responsabilite yo de manyè m kapab di yo pa gen kè, e kòmsi yo pa gen yon kè imen, yo pa gen yon kè sansib, kòmsi m ta di ke bagay matènèl la yo prèske pa, yo pa genyen li. Men, gen de manman se sitiyasyon an konn pèmèt ke li fè yon aksyon.

Amnò te mete chichi pou li nan radyo bagay sa yo epi li jwenn li epi lè l rankontre a manman youn tap kriye sou epòl lòt epi manman ap kriye manman ap dil pitit mwen padone m e paske m pat renmen w men se paske m te gentan gen plizyè deja e m pat vle Pou te pase mizè, m te prefere bay ou an adopsyon. Ou konprann? Men sa a se pa nan menm kad figi ke n ap pale an la a. E, e. Se kòmsi sa se lamizè, lapovrete koz ke l oblije aksepte yon lòt moun vin adopte timoun nan. Olye ke l kite timoun nan pase mizè. Men pa egzanp, pa egzanp m ap gade pandan semèn nan, m t ap gade sou Facebook, Kote ke gen yon koup, mari madanm, madanm nan bay mari l feu vert pou abuze seksyèlman yon ti pitit 8 an ke yo genyen. Ayayayy. Kòman w konprann sa? Pou tou lè 2? Pitit tou lè 2? Pitit tou lè 2.
Manman, papa. Non men se 2 an. Se 2 mechan.
Ti moun nan gen 8 an.
Li bay mari an feu vert pou mari an abuze de ti moun nan. 8 an. de timoun nan seksyèlman e lèl nan travay lap rele maril ap mande mari an kòman sa te pase avèk pitit la kòman sa son moun ki gen move lespri nan tèt li gen yon seri de lòt bagay ki trè kru ki di m pa kem pa bezwen repete nan mikwo a men wap gade pou wè ke kòman yon manman iresponsab erezman ke li nan yon peyi ki gen jistis tou kote ke yo rive jwenn tout tèks ke lap fè mari li mari an ap fè sou bagay sa, tout sa yap di, tout jan yap pale de timoun nan, de sa ki fèt, sa mari a fè timoun nan, sa lap pwopoze mari a pou fè avèk timoun nan, tout yon seri de bagay, yo rive jwenn tout sa sou telefòn yo. Men mari a mechan a lekstrèm, paske menm si kèlkeswa moun ki ta fèw yon tèl pwopozisyon, men antanke pè de fami, antanke papa, mezanmi, Ou ta sipoze kouri dèyè manman sa. Non men yo mete yo dakò pou sa zanmi. Tou lè 2 dakò. Men ki sè se petèt ki dwa zeni.
Ou konnen bay se yon dyab ki fè sa. Dyab ki fè sa. Se bagay demonyak. Se bagay demonyak. Li pa li pa nòmal pou ta yon papa tout bon. Met avèk yon manman menm lè papa a ta vle abize timoun nan. Wap toujou wè manman kanpe an kwa. Tandike se manman an. Li nan travay lap di papa a kòman tèl bagay te pase lèw eksplikem tèl bagay ou eksite mwen menm kote mye an ou fèm anvi fè tou bagay zin girl wap gad epi yap montre w figi moun yo lapolis arete yo yo jwenn yo lapolis pran yo epi yap pase vizaj wap gade moun yo ou wè se dyab ki fè moun yo sa. Ki fi ki ki ki ki ki fami ki ta osi iresponsab yon ti moun de 8 an. Ou konprann sa vle di? Se pou nou montre tou ke kòman mond lan fini. Le mond mond lan li vrèman vire a lanvè kounye a. Ou konprann? E imajine w si pit si si ti moun 8 an sa a se pwòp pitit yo pou y ap fè l sa. Ou imajine w pitit vwazin nan. Se sa k fè nou toujou di e e a nou nou te di sa deja nan kèk emisyon pase. ou sipoze trè pridan de ki kote wap voye pitit ou nou konprann pase ke nou menm sitou nou menm famiy ayisyèn yo nou genyen kèk bagay nan koutim nou kote ke nou toujou voye pitit nou kay kay madanm kay matant kay yon frè kay yon sè yon moun yon pwòch al pase semèn al pase mwa men Sèten fwa w pa menm vrèman konnen ki jan de aktivite y ap fè avèk timoun sa. Èske moun sa se yon moun vrèman ou kapab fè konfyans? Èske moun sa ou konnen se yon moun ki vrèman ou kapab lage pitit ou nan men? Paske pafwa gen de bagay timoun nan y ap fè timoun nan, y ap fè avèk timoun nan ke ou menm ou konnen ou voye an vakans, ou fè sèke ou pa konnen. Gen bagay yo fè l mechanste
fizikman, yo fè l li moralman, Gen de timoun k ap pase de mizè ekstrèm. Mizè ekstrèm non sèlman yo pran anpil baton, men tout travay ki gen nan kana si yo pou fè l. E non sèlman tout travay ki gen nan kana si yo pou fè li, men sa k grav la se ke yo konn abize timoun nan seksyèlman. Pa egzanp, m te konnen yon ka, yon Papa t gon pitit fi li voye pitit fi an lakay yon kouzen li men kouzen an genyen plizyè pitit gason ak pitit fi nan kay la tou lè li rive e kouzen an te pwomèt papa ke lap metel lekòl fè yon seri de bagay pou li yo se vre yo chèche yon lekòl aprè midi yo mete li se byen men E pa tonton an non, e pa kouzen an non ki bay pwoblèm nan. Pitit kouzen an. Pitit kouzen yo, yo abize ti fi an seksyèlman. Yo abize l seksyèlman. E lè kouzen an petèt resi vin dekouvri sa, lè sa li gen tan twò ta. Paske pi fò pitit gason l yo. yo itilize l, yo abize li seksyèlman. E san dout yo dwe, yo dwe, yo dwe ba l dè presyon la pou l pa pale, pou l bay. E lè, lèske misye resi konn sa, li, li gentan tou a, malgre li menm kounye a, apre sa vin pran dè, dè dispozisyon, men li pran dispozisyon yo an reta, two ta, dizon, two ta, paske l pa t konnen sa. Lè l vin konn sa, ebyen li te gentan two ta. Donk sètadi ke, ou di yon bagay la ki ekstrèman enpòtan, sè Remy. Voye pitit ou kay kiyès? Poukisa? Sa enpòtan anpil paske ou gen dwa panse timoun nan li byen. Li byen e poutan e pa vrè. Paske pou timoun nan, li gen dwa reflechi lò se pi gwo mal manman l ak papa l fè l te fè kouche pou li a. Premyèman yo voye l lekòl aprè midi, yo maltrete tout bagay nan kay la se pou fè l e y ap abize l seksyèlman. Donk sa se bagay tèrib tèrib. Malgre kouzen sa te pran lespozisyon an aprè men. Tout dispozisyon l pran yo se vre, e kòmsi li frennen sa, men malè yo gentan fèt deja.
Mal la gentan fèt.
Gen timoun ki konn pèdi vijinite yo e konsa. Men se nan voye yo al kay entèl, al kay entèl, ou menm timoun nan gen de bagay k ap fèt ou menm ou pa konnen. Ou gen dwa voye timoun nan al fè mwa vakans, al fè de mwa vakans kay entèl, kay entèl. E poutan, Epoutan, timoun nan nan pe devore l al fè vakans, al fè sè, al fè sesi, al fè sela. Timoun nan gentan pèdi vijinite l la. Gen yon bann bagay ki gentan fèt la. Timoun nan gentan al gentan anwole nan omoseksyalite avèk ti gason. Li gentan al fè yon seri de aksyon ke ou menm ou pa konnen. Aprè mwa sa, timoun nan vin jwenn ou. Paske yo son mwa vakans te voye la fè, se 2 mwa vakans te voye la fè. Aprè, aprè sa li vin jwenn ou, men ou pa konnen ki sa k te pase. E timoun nan nonpli pa pral di ou. Yo pa pral di ou. Se sa. Timoun nan pa pral di ou. Bagay, epi gen, poutan gen tan gen anpil dega ki fèt. Donk, n ap di zanmi nou yo, fòk nou trè pridan de, de, de jan de bagay, pou jan de bagay sa yo. Kote, paske nou genyen sa menm. Nan koutim nou, nou renmen fè sa. E sitou, e pa nou menm sèlman non, menm etranje yo tou wi. Sa yo toujou di w, oh manmi, aswè a m pral dòmi ka ti zanmi, ka tèl ti zanmi. Mwen menm, e moun, sitou moun aletranje yo renmen fè sa. E timoun yo renmen di yo, m pral kay dòmi kay tèl ti zanmi, aswè a m ap dòmi kay tèl. Ou sipoze trè pridan de jan de bagay sa yo paske bagay sa yo konn gen anpil Pwoblèm ki konn pase la. Pwoblèm yo grav sitou nan peyi etranje, gen anpil timoun ki konn tonbe nan fimen dwòg. Wi. Se apati de al dòmi kay ti zanmi, e pafwa yo konn pa al dòmi kay zanmi an, men yo toujou genyen yon fèt k ap fèt, yon anbyans nan wikenn nan, Entèl ap fè fèt lakay li, al nan fèt kay zanmi entèl, yo dwoge li, ou konprann, epi gade wè, ou wè konpòteman li kòmanse chanje, ou wè l kòmanse awogan, ou wè l kòmanse pa respekte moun tandiske li anba anba li nan fimen dwòg, li nan tout yon seri de bagay ke ou menm ki paran, e sa fè paran ki nan peyi etranje yo, se vre nou konnen gen de bagay ki anpeche nou mete disiplin nan jan n ta sipoze mete li, Men, fò nou pran anpil prudans avèk timoun nou yo pou n pa kite sosyete a fini avè li paske jodi an, tout, tout kondisyon nèt anndan sosyete a, bon, sosyete mondyal la, yo reyini, kondisyon sa yo reyini pou pèmèt ke timoun yo, yo pa swiv tras prensip disiplin, sitou. Sèans ki antre avèk sa Labib mande kòman pou nou enstwi timoun yo. Donk, kondisyon yo reyini pou anpeche ke nou fè devlopman sa a lakay timoun yo. Paske, sosyete a plis vini avèk move bagay ke bon.
E bon an trè difisil kounye a. Jwenn, pou sosyete a ba w bon bagay, li trè difisil. Li pli fasil je dya pou sosyete a ba w sa k move yo. E dabò se sa k move yo ki alamòd, se sa k move yo k ap, y ap fè pale de yo patou. E sak move yo, yo partou, yo nan television, yo nan telephone, yo nan music ke moun yo ap tande, yo nan tout bagay, sak move a li tou prè w la, li nan vwazinaj la, sak sak move a pafwa li li a lenteryè menm de legliz, donk se ta di ke li enpòtan pou moun yo trè trè trè prudan, trè vijilan avèk ti moun ke yap leve, jèn fi, jèn gason ke yo ap leve sitou nan syèk sa. Wi, donk nou nou nou nou di ke Manman yo mezanmi ahh anpil manman yo iresponsab tou menm jan nou tap pale de papa iresponsab yo gen anpil manman ki iresponsab tou nan fason ke yap konpòte yo avèk timoun yo nan fason ke yo abandone timoun yo yo montre klè ke se de moun ki pa ta digne d'être mère men malerezman yo se manman kan menm. Yo se manman kan menm. E donk an nou, an nou, nou menm manman yo, an nou gade eske nou menm n ap mennen timoun yo avèk lejète oubyen eske gen neglijans nan fason ke nou ap mennen timoun yo oubyen eske ou menm ki te gen tan kite pitit ou, ki te gen tan abandone pitit ou, ou pran, gen manman. Ki konn annik parèt devan baryè lakay papa timoun nan yo lage l la epi yo vire do yal li. Ou mande avèk ki kè? E gen manman ki konn fè l pandan timoun nan nan tou bebe. Tou bebe. Yannik pran l mete l nan yon ti kawich la epi yo depoze l devan pòt moun nan epi l vire do yo ale. Donk w ap mande avèk ki kè, avèk ki zantray matènèl moun nan genyen pou l kanpe pou l fè yon bagay konsa. Donk non, e ke se swa manman. Ke se swa papa ke nou te pale de yo deja, nou ta renmen mezanmi an si ni manman ni papa pran responsablite yo, nou kwè tap gen mwens delenkans wi. Wi, e ou tap pale de, ou te di ou itilize yon mo toutala, lejète, manman gen anpil manman gen anpil lejète. Wi, lejète yo sou plizyè fòm, yo sou plizyè fòm e yo la yo egziste. Pa egzanp gen manman ki. panse ke se nan lari pou l al fè edikasyon pitit li. Se lè l soumoun nan mitan moun pou l fè edikasyon l. Edikasyon l se anndan kay la pou l fèt. Ou pa kapab pa egzanp w ap mennen timoun w lan lekòl epi pandan w ap mennen l lekòl w ap ba l kalòt souflete l nan mitan lari. Se lakay la pou mete chita, pou fè edikasyon, pou pale, pou fè l konnen lè w nan lari, men ki konpòteman ou dwe genyen, men ki jan ou dwe ye. E gen yon laj timoun nan ye, timoun nan li konnen ke li ka fè sa l vle. Se ou menm antanke paran pou met timoun nan chita pou fè l konnen ke m m, ou limite. Tout bagay gen yon limit. M konn ap wè, m konn ap asiste, gen paran se nan mitan moun. pandan l legliz la, epi li l al dèyè bay yon sabò etc. Non, fòmasyon an se lakay ou ba li l, lè l nan mitan sosyete a pou l ka konnen ki konpòteman ke l dwe genyen. Pa egzanp, yon paran ou ka ou ka ou ka sèlman yon rega pitit ou gentan konprann, On rega sèlman pitit la ka gentan konprann, ou gen dwa ap bay pitit la on min, ou konprann, epi li gentan santi ke se kote li a l pa dwe ye, oubyen sa l ap fè a l pa dwe fè l epi l kite l oubyen l vire l ale. Èske gen on minimòm de fòmasyon ke w dwe bay timoun nan? Mesye, e pa nou nan lari a pou w al ba li l. Pou w al nan lari a ou pral pran pòz kòlè, ou pral pran pòz ba yo, ou wè gen moun la epi w pral eseye fòse li bay. Non! Se depi lakay la paske li a trop de lejète depi lakay la fok nou komanse pa bay timoun lè bon mèt di depi nan depi nan sen menm depi lè timoun depi nan vant menm mèt di depi nan vant men annou pran pa egzan lè timoun nan fèt li nan lap lap lap lap bwè lèt manmanl etc pandan manman an kenbel epi nan jou a manmanl bay manmanw kalòt fwape manmanw nan figi. Ebyen se depi la pou pote koreksyon an. Se pa pou w tann lè timoun nan vin gran, li fin kwochi, epi ou pral dèyè korije l nan mitan moun, timoun sa ankò l ap fè w wont. M konn wè de timoun ki kanpe piblikman k ap pale di avèk manman yo, e non sèlman k ap pale di avèk manman, men